Bonjou ou byen bonswa sa pral depan de kilè wap gade videyo a si se sou paj Facebook Remèd Natirèl la m di ou mèsi anpil si ou deja abone si ou poko wap wè yon ti pous an gri ou byen an nwa epi ou peze sou li ou wè l an ble ou deja abone si se sou Youtube Vanou Dorvilus Officiel la tou wap swiv mwen. Siw deja abone m diw merci siw poko fè sa wap wè ensclive se oubyen s'abonner oubyen subscribe wap peze sou li wap peze sou ti cloche notification an chak m poste wap gen chans asiste l ansanm avèm m di merci a tout moun sou Facebook ki tap ban mwen kouraj paske pandan m te poste yon video ki te gen violans ladan yo te retire monetizasyon paj la men grasa Dieu M te refè yon demand egzamen sou 8 jou yo te rebanm monetizasyon an kòm di Bondye mèsi m di tout moun ki tap banm kouraj tou mèsi paske lè ou wè ou tap travay ou gen 2 zan wap travay apèn 26 jiyè Yo te banm aksè pou m te monetize paj la septanb, m pa menm gentan gen 2 mwa yo retire monetizasyon an sa vle di m poko touche yon goud epi m tap wè m tap pèdi paj la ak 17 mil abòne sa te vrèman deranje m men gras a Dye yo remèt mwen monetizasyon an sa vle di m tounen tou feu tou flam m pwal kontinye travay pou ou. Ebyen eh jodi an m pote yon videyo pou yon moun ki te mande m yon videyo pou moun ki pa gen somèy. Apre sa m te prepare videyo a depi avan paj la te demonetize a. Men m te dekouraje m di m pap travay dan le vid. M di m gen pou m kontinye travay jiskaske. Yo banm monetizasyon an si yo pa banm monetizasyon an m ba paj la vag nèt m pap kontinye travay malgre m te kòmanse travay sou Facebook m te kòmanse travay se sou YouTube m te kòmanse YouTube la vwèman m te fèl pou m fè lajan men Facebook la m pat vize lajan avan m te mete tout mwen menm m di m ap fè videyo menm si m poste yo nan Youtube men map poste yo nan Facebook tou paske m pat konn anyen de monetizasyon Facebook. Se doudoun ki te ede m ki fè jodi an la m ka di m te monetize paj la paske m pat konnen vweman anyen de Facebook. Ebyen eh ok, ebyen eh tou suit m pap fè anpil pale paske nou renmen di m pale anpil. Nou konnen mwen m pa renmen vin pale san m pa prepare sa m pral di a, m te gen kaye m la. Premyèman w ap bezwen leti. Leti gen yon bagay ladan ki rele liktaryòm. Sa vle di liktaryòm nan, se akoz de liktaryòm nan ki koz leti sa nou manje a, se yon fèy ki kapab ba nou. e ki kapab fè ou dòmi. Li ranfème e prezante pwopriyete sedativ yo. Se sa k koz li kapab ede ou ak twoub somèy. Ki sa w ap fè pou w kapab e fè yon remèd ansanm avèk leti pou w kapab dòmi? W ap pran 75 gram leti. Wap metel bouyi nan demi lit dlo pandan 30 minit m diw wap pran 75 gram leti wap metel bouyi nan demi lit dlo pandan 30 minit wap bwèl chak swa lèw pwal kouche lap edew ansanm avèk siw konn kouche ou bat nan kabann tout nwit ou paka domi lap edew ansanm avèk e twoub somèy. Dezyèman wap bezwen fèy zoranj, fèy zoranj li favorize andomisman, li ofri yon odè ki vrèman agreyab, wap pran 15 fèy zoranj sèch. fèy zoranj sèch. Menm si ou ta jwenn fèy zoranj lan vèt, seche li. W ap pran 15 fèy zoranj sèch, w ap mete l bouyi nan demi lit dlo. Kite l bouyi pou 10 minit konsa. Apre sa, lè l fwèt, w ap bwè l avan w al kouche. Demi lit dlo, 15 fèy zoranj sèch, w ap kite l bouyi pou 10 minit, epi w ap bwè l avan w al kouche. L ap kapab ede w ansanm avèk twoub somèy.

Meni kamomil. Ok, koman kamomil la se yon tizann wap fè ansanm avèl, li bon anpil pou somèy. Wap pran 2 oubyen 3 kiyè nan ti poud kamomil sa ki nan ti sachè a. Wap metel bouyi nan demi lit dlo pou 10 minit ankò. Wap bwèl. 30 minit avan ou kouche. W ap pran 2 oubyen 3 kiyè kamomil, w ap mete l bouyi nan demi lit dlo pou 10 minit, w ap bwè l 30 minit avan w al kouche. Si ou pral kouche a nevè, w ap bwè l uitè edmi. Si ou pral kouche a dizè, w ap bwè l nevè edmi. Sa vle di w ap bwè l 30 minit avan ou kouche. L ap ede w ansanm avèk twoub somèy. M ban nou 3 remèd la yon sèl kou nan sa ki kapab ede nou ansanm avèk twoub somèy. Epi ki sa w ap fè ankò w ap bwè ji seriz anpil e manje seriz griyòt. E seriz griyòt la se seriz sa yo, yo griye yo vann yo konsa. Men yo. W ap manje yo epi w ap bwè ji seriz la anpil. pil tou paske i ogmante to de serenotonin e de melatonin di somèy ok sa vle di se tout ti remèd sa yo m te pote pou ou jodi an ki kapab ede ou si ou wè ou pa dòmi ou kapab fè yo pou kapab retwouve somèy m di ou mèsi paske ou pral gade videyo a wap banm yon like. Wap kite yon kòmantè ki pozitif pou mwen, wap edem pataje pou tout moun ki te konnenm te fon ti kanpe pou yo kapab konnenm tounen ankò tou feu tou flam. Nap wè nan yon lòt video. Ciao.